Alelouya papa Bondye nou ki nan syèl la Dye 3 fwa sen nou remèsye ou Senyè pou gras ou bonte ou mizèrikòd ou dèske n gen chans nou dòmi nou leve nou beni non ou mèsi ankò Senyè dèske nou ka nan plas Maten an se yon plezi maten an pou m nan plas sa a e pou m pale nou de Jezi e ou menm ki lwen ou menm ki pre maten an e prete m atansyon pou m pale w de Jezi de Nazarèt. E Jezi sa a se nonm ki te mouri pou ou a, e se nonm ki te asepte yo krisifye l pou gen lavi maten an. Se sa k fè maten an nou vin pale w de Jezi, nou vin di w ou menm ki bouke, ou menm ki fatige, ou menm ki elas, maten an Jezi ap rele w, Jezi bezwen w, Jezi ap chèche w maten an. E maten an ou menm si gen moun ki poko asepte Kris kòm sovè pèsonèl yo maten an, m vin pale w de Jezi.

Travay la ou fè ya wi. Wi e bon konnen se sa Bondye voye nou pou nou fè paske si nou pa fè sa nou pap gon kay bati anlè. Egzakteman egzakteman m asepte m asepte m asepte. Ou men kote wap rive la maestro Dave. Legliz la m pral la wi.
Oh a pye ou ye maestro. Ou konnen m pa gen transpò bon paske gen anpil moun depi yo pa gen transpò yo pa pral legliz. Solèy la vrèman cho. Byento moun nan dlo konsa moun nan byento moun nan dlo konsa machin li pa gentan lave l pa pral legliz mwen m paka fè l konsa ou konnen lè w se sèvitè Bondye. Trè byen sa. Ou paka rete sou vye materyèl.

Pa gen tan ankò, tan an fini, mond lan fini maten an e gen Jezi nan laviw paske se pou sal ta al mouri, se pou sa sanl te vèse paske plan Jezi Kris li pa vle oken moun pèdi se sak fèl te asepte li monte kwa li vèse sanl yo maltretel se pou nou te kab genyen lavi jodi a Jezi ap rele w. E sak fèl di ou vini ou menm ki fatige, ou menm ki elas avèk sitirasyon lavi a, avèk pwoblèm lavi a, avèk sikonstans lavi a, maten an Jezi ap rele w.

Ou wè m tou wè lakay la misye rete. Ou pral manyen ba misye fawouch. Menm jan avè w. Ay misye se menm moun avè w wi. Misye se menm jan de moun avè w yo. Ou pral manyen ba misye enpe fawouch paske e misye pa ret lwen m. Men m wè l nan e bò lari a m wè l anba la. Pa konn sa l ap fè l ka siman l ap fè menm bagay w ap fè la.

Mwen pran mwayenn non mwen. Bon sèvant li reyalize sa w tap di nan. Glwa a Dye. Li reyalize sa w tap di nan. Glwa a Dye alelouya. Pase gen bagay gen moun ou wè w gen moun ou wè wap fè mal nan lavi w epi lè w pi devan se yo k vin fè w byen. Amen.
Sa fè m vin santi. Banm Jezi kap pale.

O non de jezi. Frè Rica m byen kontan m byen kontan ou se frè m kounya nan le seyè kenbe fèm pa dekouraje epi gen pèseverans ok Bondye beni w Mèsi sèm Mèsi sèm kontinye fè travay la Ayi depi m wè travay sa w te fè depi m wè travay sa e kòm si depi jou lè ou fin pale avèm nan se yon difo ou mete dèyè m kontinye kontinye ou gen sentespri a avè w wi Amen. M ale. Amen. M ale. Kòm se preche w ap preche, m pa ka al depoze w? Non, nou pa gen pwoblèm. Enben ok. Ok sèvitè. Bondye beni w. Bondye beni w tou.